Ebyen jodi a nou prezante ansanm avèk yonn nan pi gwo atis ki genyen Repiblik Dominikèn pou ki se Junior Fortin, Powòdj. Non pa m se El Vencedor de la Vida. Ebyen nou ap pran yon ti poz, n ap tounen. Ou menm ki ta renmen fè cheve w vin pi lis, w a prale nan The Salon Glossy, epi se la ke w ap jwenn nan Calle Fernandez Oriental, ebyen The Glossy Salon se la ke w ap jwenn bon ti cheve sa yo. Ebyen se konsa ke w ap jwenn li la.

Enben nou genyen pwodui sa, enben li menm li se yon pwodui ki se ki rele Mega White. Si kèlkeswa moun ki bezwen l wap jis kontakte Rosy salon, enben w kapab jwenn pwodui sa. Li se pou moun ki gen cheve krepi, gade byen pou nou wè, men jan cheve a ye, enben men kòman l vin mete cheve a. Sa vle di lè w fin itilize pwodui sa, li mete cheve a byen lis ba ou. Enben, kèlkeswa moun ki bezwen pwodui sa, w ap jis rele nan.
Ebyen nou tounen ankò pou ke nou kapab prezante ou gwo atis sa a ki se Junior Fortin, Power-G, Ebyen se konsa ke nou ap tou pase ansanm avèk atis lan. Ok donk salut. Bonswa e m trè kontan e paske nou envite m la nan kokenn chenn e envitasyon sa e mwen te resevwa lèt la epi m vin la jis pou n kapab reponn a envitasyon sa a. Donk, pa bliye ke ou nan Sabbat ou enjoy non. Ah non vin enjoy non.
Donk, ebyen se konsa ke nou demare ansanm avèk emisyon an. Ou menm ki lakay ou, sonje m te di ou pran ti chèz ba ou pou ke ou kapab chita gade. Paske nou gen anpil bagay ke nou pral fè jodi a ansanm avèk misye. Kesyon ke nou pral poze l yo, li pral reponn yo e m konnen ke ou menm w ap satisfè. Ebyen konsa. M panse ou deja pwè la. Donk eh atis junior junior forten non ehm nou konnen ke non datis ou se power G Power G eh poukisa power G bon m panse anpil pwisans epi G ki se junior non Kòm kòm si w te konnen e ke jan m di a m m konn rele tèt mwen kòm si power G m sonje lontan lè m te nan m t kòm si m te nan le monde ou konprann sa m di w lan. Li gen yon ti non rap lè li te konn ap chante ti rap nan epòk lòt gran kòmsi gran atis yo tap chante pa m di pa rele m pa Master Master. M konn sonje gwoup Black Leaders, King Posse lè orijinal rap sa te fenk parèt la sa m lè m te nan mond lan wè sa m di w lan bagay sa yo m tap tande yo men M di a map rele tèt mwen Power G. Men mwen vin m vle vin chanje non pou moun pa di Power G te la lontan an se li menm ki la. Map rele tèt mwen Jay. Ok on sèl J. Jay. Donk ki vle di ki vle di depi jodi a ou rele Jay. Jay Junior. Donk Power G non non Jay. Nou menm nou pral kòmanse ansanm avèk syans kesyon yo ke ou Pou konnen ke depi ou vini la nan Salvador Enjoy se fok non selman wap reponn kesyon ke nou pral poze yo e ou pral enjoy yo tou. Enjoy nou tou. Exactement. Donk yon nan kesyon, premye kesyon ke nou gen pou Mesye Jay se poukisa ou chwazi mizik pou ke ou kapab fè kom pwofesyon pa ou? Bon,
mizik li soti depi. Lè, lè, kòm si, pa egzanp, ou sonje nan tan lontan an, lè yo di w, depi yon tanbou frape oubyen yon mizik frape, oubyen ou konnen li di nan Sòm 150, Louwe Bondye avèk tout sòt de enstriman, men m di, a, fò m gen yon enstriman m konn jwe kanmenm. Epi m ale m chwazi batri, m konn jwe batri. Epi m fè ti sòlfèj nou. Men m di, a bon, depi lè a, m chwazi mizik men gen yon bagay m chante tout stil mizik nèt anpil stil mizik men nan stil mizik m plis adapte m avèl aktyèlman la se rege a paske rege a baw yon sous denspirasyon li enspirew kèk fwa Ou wè nenpòt ti bagay k ap pase, depi w tande tchèp, tchèp, epi ou di, a, ban m lage sou sa. Ou konn sa tou, non? Epi ou di, gyèt, moun ap pran filing ladan l, wi. Epi m di, bon, m chwazi mizik lan. Mizik lan s on, li vin sanse yon pasyon pou ou, kòmsi m ta di w, li, m pa vin konsidere l kòm yon pwofesyon oubyen yon lòt bagay, men m konsidere mizik lan kòm yon, pa egzanp, Son pasyon. Yon mwayen de.
Yon mwayen de. De sòti nan. De s'exprimer. Menm jan avèk yon poète. Difikilte lavi an. Menm jan avèk yon poète.
E powèm li an ki pasyon li. Menm li pran mizik la kòm yon pasyon. Ok. M enspire m, m pale avèk Bondye. Konprann anpil atis fè l. E ou pran l konsa. Ou pa di l ou fè l pou biznis non. Gen moun ki pran l yo fè mizik la yo di biznis. Yeah. Men e pa sèlman pou biznis la. Ou pa di w ap choute sou djakout la non.
Wè epi e konsa e di nou pran mizik lan e Bondye ba nou don an e non sèlman tou nou pran mizik lan li kapab e li itil nou men li enspire nou tou e nou se sèl fason tou nou ka bay Bondye glwa. Ok donk m byen renmen pati sa paske Sòm 150 li menm li byen di l trè klè. Louez l'Eternel an tout sans e an tout tan.

Graj lò ka bon graj e ou chante sou li. Wè paske mwen wè dominiken yo se graj kikikiki. Wi yo graje tout se stil mizik yo. Ou pa ka kont sa chak moun gon kilti. Ou konn sa m di w lan.
Yeah. Ebyen nan sans sa nou santi nou kontan pou bèl repons ke ou bay Televidente yo. Ke bon e juste avan ke nou kontinye nou gen yon lòt kesyon ke nap poze w ankò e nou panse ke ou deja prè pou ke w reponn kesyon sa menm ke ou poko konnen yo bon si m ta poze w kesyon sou vi w a non ou pap fè sa e. Non ou mèt ou mèt ale ou mèt lage li ou pa pè ou pa bezwen pè ok bon e jan ke m wè w gee konsa ou santi m wè w alèz nan sans sa Se ou sanble yon nèg ki pa jwenn difikilte menm nan mizik kèlkonk sitou ou konnen anndan legliz kòman bagay yo ye, m konnen se kretyen ke ou ye se ki difikilte ke ou rankontre anndan legliz ou sitou avèk pastè legliz yo epi pou n sòti pou n ale pli lwen fanmi ou epi zanmi ou ki difikilte ke ou rankontre nan sans sa?
Mwen jwenn anpil difikilte jis pou m ta avanse nan levanjil, nan mizik sitou. M jwenn anpil anpil difikilte. Difikilte nou jwenn parapò avèk, nou pa jwenn anpil difikilte avèk pastè sitou. Men difikilte nou konn genyen kèk fwa se ankourajman moun levanjilik lan pa ankouraje. Jèn yo k ap evolye, pa egzanp, jèn ki gen talan yo, jèn ki konnen, kòmsi m ta di w, ki konnen yon bagay nan mizik, ki di a k ap gaspiye talan an. Epi, moun deyò yo oubyen moun djaz yo, yo konn vini, y ap envite w. Tout sa yo difikilte yo, yo konn sa. Ou vle di lemond, nèg mond yo. Nèg monden yo, nèg ki nan mond yo. Dèfwa tou, yo konn, pa egzanp, sa yo difikilte tou. Imajine w, kiyès ki ta renmen soufri? Pa gen. Pa gen pèsonn moun ki ta renmen soufri. Men, ou konnen te gen yon Bondye ki te mouri, ou oblije ou soufri paske ou konnen ou gen yon esperans pi devan. Men si se kòmsi se pou legliz pa egzanp, ou pa t ap janm kapab avanse ni nan mizik, ou pa t ap janm ni fè efò. Konsènan paran, bon, pou kote paran m pa gen anpil, okenn difikilte. Men sèlman, m konn jwenn ti difikilte pa egzanp pou genyen lanmou, fò w gen lanmou pou fè mizik la, fò w gen yon ti bagay. Èske w wè sa m di w la? Sa vle di. Mwen pa twò kòmsi jwenn difikilte janm ta di pa rapò kot pastè nou e lòt moun ankò men nan legliz ou jwenn se sèlman ankourajman ou pa gen se sa ou k difikilte ou konprann sa m di w lan pa egzanp ou pral fè yon albòm pa egzanp ou pral fè yon albòm ou pa jwenn ankourajman ou oblije ou bay sa vag ou prèske bay vag ou prèske abandone sa epi ou di a m pap kapab bay moun yo pap achte l. Ou konn sa m di w lan, moun yo pap achte album nan, yo pap ankouraje w. Ou met on konsè, e pa fasil wap wè yo vini ankouraje w. Ou mande legi, ou mande pastè a legliz lan, yo di a map gen on konsè la tèl ba, a non, e yo gen tèl pwogram, yo pap kapab bay li, yo gen tèl pwogram, yo gen tèl bagay. Pandan se tan, si yo tande Lucky Dube ap vin jwe la, yo tout ap vin. O, pa vini. Yo pral an kachèt, yo pap kite moun konnen non. Yo pap kite moun konnen. E ke nou pap fè kritik non, men son reyalite li ye. Gen moun nan ki legliz lan. prefere ale nan bagay payen ke yo vin oh ann pran egzanp lè tankou nou di nan peyi sa gen la lè yon atis Romeo Santo oubyen gen yon atis moun kap jwe kap jwe Nobela yo kap vin la kap vin jwe konprann sa m di w lan yo enterese ale men oubyen yon film ki fenk soti wap wè ap entèrese ale men vini nan bagay Bondye kòmsi pa egzanp ankouraje yon jèn ankouraje yon atis kretyen li fò e difisil Men ou antann nou non? Yon bagay tou bagay nou pa san diskoupe pawòl ou gen yon bagay nou pa nou pa gen pwoblèm avèl non paske Bondye te pase Jezi te pase plis ke sa Exactement fò nou soufri pou nou rive. M panse ke sa w di an se sa egzakteman paske Jezikri li menm li te pase plis ke sa. Jezikri, tout sa ke l t ap fè ki te byen, malgre sa li te jwenn anpil moun ki te konn kritike l. Li gen youn nan bagay ke Jezikri te di ke li t ap kraze tanp lan nan twa jou epi li t ap refè l. Gen anpil moun ki te kritike l nan sans sa paske yo te di yon nèg soti kote l soti li vini pou l kraze tanp lan. Men pandan sa yo pa t janm konnen ke Tanp sa ke l t ap kraze la, se te li menm ki t ap mouri pou nou menm. E kò l se tanp lan, epi li t ap resisite nan twa jou. E yo pa t janm konnen sa. Donk, e yo pa t bay valè tou a sa ke li te di l t ap fè an. Se menm jan tou, nou menm ki atis ki ap travay pou ke nou kapab bay nanm yo. Fason pou ke ou menm yo kapab sòti nan difikilte, nan pwoblèm ke wap rankontre nan lavi yo. Paske avèk mizik, m panse ke gen anpil maladi ki kapab geri. E malgre sa yo pa konnen sa, yo pa yo pa bat pou yo koute mizik yo, yo pa bat pou yo ankouraje nou menm ki atis pou ke nou kapab toujou pote yon yon yon yon bon enspirasyon pou yo. Paske lòske ou konnen ke ou pral fè yon mizik epi Ou konnen ke gen anpil moun ki pral ba ou ankourajman, m panse ke lè sa w ap enspire pi byen, e w ap gen yon panse, yon, pou ke ou kapab kalm, pou ke ou kapab fè sa ke ou pral fè pou moun nan. Donk, se konsa ke nou, nou santi nou kontan pa rapò a repons ke ou bay, repons ke ou bay nan, a tele, a moun ki ap gade nou jodi an, pou ki sa ke. Ou menm se konsa ke bagay yo pase. Donk, jis, nou gen yon lòt kesyon ke nou pral poze ou, se ta va, pou tout stil, rit mizik ki gen, kòm ou di ke ou bay yon ti kal bagay nan chak, poukisa ou chwazi chante reggae?
Bon,
Eh Ou menm ou lakay ou, ou tap tann misye reponn poukisa li chwazi reggae. Ebyen wap gade sa va donn Joy, fòk ou enjoy tou. Ebyen se konsa ke nap pran yon ti poz, nap tounen ansanm avèk repons kesyon sa. Donk, nou retounen ankò pou ke nou kapab jwenn repons kestyon ke nou te poze atis Jay. Ebyen, se konsa, pran san ou pou ke ou kapab koute repons ke atis Jay li menm li pral bay nou pa rapò a kestyon ke Se poukisa pou tout menm ritm mizik ki genyen epi ou chwazi chante reggae?
Ah bon tankoum te di nan lèm te lèm te kòmanse an rezon ki fèm chwazi reggae an bon e pa pou di m twouvel m ta pral di kòmsi m twouvel pi fasil poum chante non e ou toujou ka wè sa epi lè wap chante reggae Ou toujou gon sous lenspirasyon. Depi w tande ti son tchenp, tchenp nan parèt, ah fòk gon moun k ap souke kò kanmenm. Oubyen fòk gon moun k ap, ou konprann sa m di w la? Sa vle di, pou moun twò m di, ah bon m chwazi stil sa, bon m chwazi stil sa, bon m chante l. Men sa pa di pou otan ke m pa ka, m pa chante lòt yo. Ou konprann ou? RNB an vini, m ap chante l, konpa a vini, m ap chante l, blues la, djaz la, m ap chante l. Gospel la vini map chantel janm diw lan e rap la reggae a vini map chantel tankou janw konn di ragamuffin nan vini map chantel sa vle di lèn di ragamuffin nan epa lòt sans non mwen di map raga muffin map raga ou konn sam di la sa vle di nan yon sans reggaeton nan vini nap chantel paske nou ou fèt pou prè depiw son atis ou sipoze prè a tout tout sak vini an ou konn sam diw lan sa vle di. Lè w son atis ou dwe son atis tout bon epa yon atis tankou m ta di anba anba non ou son atis tout bon sa vle di mwen chwazi reggae an m di bon m wè l son stil ki pwòp a mwen menm e depi m pa chante l kòmsi m santi ou manke yon bagay m di a met sa sou reggae pito pèske mi tout mizik mwen te genyen deja m te konn chante l sou lòt stil m di a banm chante yon reggae banm met yon enstrimantal reggae epi m chante l. Wè nèg stil sa m di bon li pi fasil yon nèg ka met yon rit pou ou ke ou pral fò ou omwen si pou w jwe konpa fò w full enstriman fò w full band men reggae a li menm depi w gen basis ou batè w kibòdis ou oubyen yon lòt akonpayman yo kapab akonpanye w ou jwe ti reggae w konprann sa m di w la. Men si m konprann byen sa vle di ke.

Atis yo yo Bon m pa panse atis levanjil yo konsa Atis levanjelik yo a m pa konn ki kesyon w pral poze so m pap enjoy non
Donk Eske yo di yo Atis yo bon m pa vle di vagabon yo yo gen zye toupatou men m panse atis levanjelik yo kòm Bondye di se yon sèl madanm yon sèl mari se Eske ou gen Eske ou gen madanm deja oubyen pitit kèlkonk èm.
E, pou byen di w, tankou m ta di, nou poko gen madanm, men nou gen yon fiyanse. E nou gen fiyanse byento, li, sa p ap pran anpil tan la, epi w ap tande nou, nou marye. E, m pa di m poko ap gen pitit la non, nou pa konnen, lè Bondye, lè Bondye vle. So,

Sèl fiyanse e la e li kap madanm nou tou e li kap pou lavi. Nou tande ki yo di ou menm ki dèyè ekran w la ou menm ki te gen zye sou atis Jay ou pa gen bezwen mete w paske li gen yon sèl fiyanse donk m kwè nou prèske rive nan moman pou ke nou kapab pran poz men nou gen yon kesyon ke nou pral poze w se. Konbyen mizik ke ou genyen deja oubyen konbyen album pou m paske atis la se yon atis entènasyonal se yon atis ki gen anpil tan se konbyen album ke ou fè deja epi eske ou kapab di nou kèk nan yo sa ou pi renmen yo epi sa ou vle moun yo tande yo tou. Bon bon ok kòman w mande kòmsi konbyen mizik mwen genyen si se pou mizik m pa ka kontwole paske m gendwa ap jwe sa son mizik lalalalalalala sa son mizik ou konprann sa m di w la pou w di m konbyen tèks m genyen k ekri hahahaa pou byen di w se jis pou n jwe paske enjoy n ap enjoy m konprann sa m di w la pou n bay emisyon chalè ou konprann depi w vin la ou son atis Ou pa ka pa met gete, ou pa ka pa mete kè kontan pou moun ki strese yo. Ou konprann sa m di w lan? E Sabado enjoy, n ap enjoy li. E pou m byen di w ke mwen, mizik va, mizik mwen genyen, m mèt di m genyen nenpòt 3 albòm prepare. 3 albòm. Albòm? E pa vre. Ou pa kwè sa?
3 albòm, kòm si m ta di w, 3 album ki gen 14 mizik ladan wi e gen lòt ankò wi. M gen 3 album prepare men sa ki sanse fini m te ka di konsa gen nenpòt 2 ladan yo ki fini. Ou konprann se triye map triye map di a map met sa a sa pito si m lage sa a sa lap bon wi si m met sa dèyè sa a lap pi bon wi ou wè sa m di w lan tèlman ou gen twòp ou pa konn sa pou w chante. Sa vle di lè m rive yon kote sa vle di nèg la ap di Mwen pa chante jodi a, m di a bon sa map chante non, map lage yon bagay, map fè yon bagay. Paske tout bagay yo gentan prepare, tout gentan nan tèt mwen deja, ou konprann sa, bon lèm rive m di a met mete pista sa mwen pito, mete enstrimantal sa, ou konprann sa, lèm di pista mezanmi e lòt lang wi, mete pista, ou konprann,
mete enstrimantal sa pou mwen, ou konprann, ou lè w nan Bondye ou konn tout bagay, ou chèche mete. Epi lò se bon lè se Bondye kap fè Bondye fè tout bagay li a mèvèy e ke jan wèm diw lan e nou gen album ki prepare nou gen anpil e tit mizik kòmsi nou pa chante nou pa renmen woy woy la ou wèm sa m diw lan m chante yon bagay ki klasik yon de tout moun ka tande ou wèm kit ou te parenn ou te deyò ou te anndan ou ka tande mizik sa ou wèm wap jwenn kap baw fòs kap edifye w Waww menm lè son grenn pawòl ou jwenn nan yon mizik lap bon epi lap fòtifye nanm ou konprann sa m di w nan si w dezole si pa egzanp ou bezwen bay satan kout pye pwa manman w si l kapab vin pile l konprann sa m di w la sa vle di nou gen anpil nou gen anpil nouvo albòm nou ap prepare la li aktyèlman la li nan studio e ke nou gen kòman m ta di sa 10 tit ladan l, konprann sa m di w lan. E nou gen youn ki di konsa, nou gen lontan sa. Lè m di nou gen lontan sa, lontan sa se tout bagay. Pa egzanp, lontan ou pa al nan gon seri de bagay ou pa ladan yo ankò. Ou wè nou sonje lè moun, moun e ayisyen nou ye. Wè wè wè. Gen moun nan ki te konn al kay ougan, li te konn al ou konn.

Bòkò pa manje kòb mwen Mwen gen lontan sa Ougan pa manje kòb mwen Mwen gen lontan sa Se Jezi k defansè mwen Sa fè lontan sa Se Jezi k ap gide mwen Sa fè lontan sa Se Jezi k avoka mwen M pa bò tout non M pa bò se rès la pou mwen Pou sa m bò tout la Non non non Mwen gen lontan sa Ou panse ke Sa bon pou anpil nan nou hein. Se yon bèl tit mizik. Epi nou di nou gen kèk tit mizik ki di Senyè nou pa gen pèsòn. Sa vle di nou pa gen pèsòn vre. Si se pa Jezi nou rele. Men èske ou panse moun sa yo ki ap gade la a yo pa gen pèsòn?
Si moun yo te gen moun. Ou pa tap janm aksepte tande emisyon an a e sèl jezi yo gen Ebyen ba ebyen jezi t met sa nan sou yo ba ou ti bagay nan sa Senyè mwen pa gen pèsòn non jezi kris nou pa gen pèsòn non El Shaddai nou pa gen pèsòn non lè pisin nou ajite ki pou ranvèse n ladann Elohim nou pa gen pèsòn non El Shaddai nou pa gen pèsòn non Lè pisin nan ajite ki pou mwen vèse m ladan. Ou konn sa nou la?
Zè yo di Jezi n ap rele, nou pa gen pèsòn, nou pa gen lòt moun ankò. Ou konn sa nou la? Yo vle di la nou menm nou menm jan ansanm avèk patnè ki te nan, ki te kouche bò pisin nan ki pa gen pèsòn epi Jezi vini l di l pran bagay ou ale. Pran bagay ou ale, pran nat ou. Pran nat ou ale.
Yo di nan kèk kouple nan mizik la yo di konsa. Nou pa gen, dèfwa ou konnen lè w gon moun lòt bò, yo fèmen telefòn sou ou, epi kòlè a byen moute, yo di, a entèl kap rele m nan, a Ayiti, oubyen Sendomeng kap rele m nan, a, m ap pran l, ou wè sa m di w lan, sa vle di pou m moutre w, e, e, e, e, nou pa gen pèsòn vre, ou konprann, si w konte sou pastè, ou konte sou, e, e, e, e, manman, fanmi, ba, non. Se sèlman Jezi.
Jezi sèlman pou konte. Sèlman Jezi. Donk, e, m panse ke ou menm ki lakay ou, w ap enjoy ou ansanm avèk Sabadoo enjoy, E ansanm avèk prezantatè ou epi nou gen atis nou Jay, mesye Jay li menm ki la ansanm avèk nou. E Ebyen nou gen anpil bagay ke nou pral pote pou ou toujou. Ebyen se konsa ke n ap pran yon ti poz, n ap tounen. Tchao! Donk nou tounen ankò ansanm avèk Sabado Enjoy se emisyon pa w lan, emisyon ki fè w chofe an, emisyon ki rantre lakay ou chak samdi a 3 zè, 4 è. Ebyen, jan ke m te di w lan, anndan Sabado Enjoy, lòske nou pale de yon atis, se yon atis. Nat se yon atis ke li ye. Se yon atis ki kapab fè ou danse, ki kapab fè ou leve, ponpe. Ebyen atis sa a ki se Junior, ki se Jay, ebyen li menm li la li pral mete ou o pinga pou ke ou kapab danse, ponpe. Ebyen n ap lage ou ansanm avèk atis lan. Ebyen se konsa ke nou pral pase dirèkteman ansanm avèk chante ke atis lan li menm li pral chante pou ou pou ke l kapab fè ou danse, ponpe. Ok?

Ooh yeah yeah Where Ou te renmen li? Moun ap renmen li Waww sa fè lontan sa oh Yo m renmen tit mizik lan anpil anpil anpil anpil e m panse ke ou menm ki ap gade lakay ou ou renmen mizik sa anpil tou ki se. Mwen gen lontan sa se Jezi defansè mwen mwen gen lontan sa se Jezi kap gidem e mwen gen lontan sa tou bòkò pa vin manje kòb mwen. Menm lè mwen bòkò pat konn manje kòb mwen mwen menm Maroon pou ou menm Donk Ebyen se konsa ke nou rive ansanm avèk fen emisyon an Ou menm ki lakay ou m panse ke ou renmen sak sot fèt la Ebyen sa Radyo Enjoy li la pou ke chak samdi a 3 zè 4 è ou menm pran ti chèz ou vin chita ouvri òdinatè an Epi ale sou youtube ekri Salado enjoy ebyen la wap enjoy ou paske jodi an m kwè ke w enjoy ou anpil ansanm avèk Junior Fortin ki se atis Jay ok see you next
Salado enjoy enjoy nou yeah avèk Salado enjoy nap enjoy nou nèt.